Jodi a mwen vin ba nou kèk konsèy sou moun ki ap dirije legliz yo. Sou se yon dirijan ou se yon moun ki konn dirije yon dirijan yon dirijant, konn fè adorasyon, konn fè lwanj, ou konn egzalte non le Seyè, ou konn mennen pèp la devan le twòn de la gras, jodi a videyo sa a se pou ou. Bonjou, bonswa, non pa m se Missis Napoléon. Jodi a nou pral pale te dirije. Ou konn abitye dirije nan legliz, se de sa e ke nou pral pale jodi a, e ki jan pou kòmanse yon sèvis e pi ki jan pou fini sèvis la. Se de sa ke nou pral pale. Pastè a rele w li di w, Sistè entèl ou byen sèvant entèl se ou kap dirije dimanch wi? Wi pastè. Premye bagay ou bezwen fè lè w fin reponn wi, Premye premye bagay ou bezwen fè se priye. Poukisa m di w pou priye? Paske priye a li menm, se li menm ki ap konekte w dirèk avèk sa ke w pral fè a. Se pa lè ou rive anndan legliz la, se lè sa ou pral kòmanse dirije, men dirije a gentan nan kè w, dirije a gentan nan ou menm, dirije a gentan ou konprann kay la, tout kay la gentan sou adorasyon an, Ebyen se konsa pou kòmanse prepare adorasyon pa lapriyè pou di Seyè a fè m gras paske m pral dirije m pa konn anyen men m pral kondui pèp la devan devan letwòn ebyen montre m kijan pou m fè. Retire mwen menm plis ou menm pou m kapab fè sa m gen pou m fè a. Epi aprè sa, dezyèm bagay ou bezwen fè, ou bezwen kòmanse prepare chan yo. Chan yo bezwen prepare. Ou konnen paske gen moun ki pran chan adorasyon mete nan chan lwanj, ki pran chan lwanj mete nan chan adorasyon ki pa fè sans ditou. Paske lè w ap adore le Seyè, w ap adore Seyè a pou sa l ye. Ou konprann w ap adore Bondye, w ap ba l glwa. Men se pa nan moman pou w ap mande chante, w ap chante chante kòm si Jezi fè m gras, Jezi sa se, sa se pa adorasyon. Ok? E adorasyon se louwe l, m ap louwe w Seyè a chak souf mwen pran egzanp de chante sa a. M adore ou Senyè. A chak souf mwen pran pou ou toujou m adore ou senyè m vin di w mèsi senyè sa yo se chante adorasyon konprann ou chante chante sa yo ou kapab adore le senyè ebyen lè w fini kounye adorasyon ou chante tout chante ki gen remèsiman ou konprann pou di senyè a mèsi konprann ou chante chante sa yo pou adore le senyè se chante yo ou chache chante yo. Lè w fin chache chante sa yo, kounye a ou gen yon lòt bagay ou gen pou w fè, ou pral chache chante pou w fè lwanj, pa vre? Kounye a la, chante lwanj yo chante gete, paske adorasyon li ale trè dousman, epi lwanj la li menm se pou tout moun danse devan misye. Ou pral chache chante ki apwopriye avèk lwanj epi pou w chante. Chan adorasyon kòmanse nan premye, li fini nan 35. Mwen te fè yon video deja, premye video ke m te fè m te pale de kijan pou dirije. Mwen te gen yon moun ki te poze m kesyon sa, m tou pwofite okazyon pou m reponn li avèk kesyon sa. Adorasyon kòmanse nan premye, nan nimewo premye franse pou rive nan 35. Depi ou depase 35, ou tonbe nan. nan 40 sa yo se pa adorasyon pou yo ye. Se sak fè mwen menm lè m ap dirije, lè m ap fè adorasyon w ap toujou wè m kòmanse avèk anpil chante ki devan, ou konprann 23 fransè, beni swa le jou ou je fè swa de Jezi pou mè, tout sa yo se adorasyon w ap bay le Senyè. Sa yo se chante adorasyon pou yo. E lè w fin prepare adorasyon, ou prepare louwanj. Epi kounye a la ou fini avèk pati sa. Kounye a sa ou gen pou ou fè, ou kòmanse chak moun gon fason pou yo. Sa se fason pa m mwen menm, sa se bagay pa m mwen menm m ap di nou. A vle di chak moun gen fason e ke yo adore, chak moun gen fason ke yo loure mwen m ap ba ou pwen pa m mwen menm. Ok? Sa vle di ke lè w ap fè adorasyon an toujou, tou chaje chante, ou chante pou rantre dèyè lòt. Youn dèyè lòt, youn dèyè lòt, youn dèyè lòt, youn dèyè lòt. pou pa devye pèp la ki gentan kòm si bezwen ki konekte avèk le Senyè epi pou ap kanpel, pou ap pou se de bagay reprenn, sa vle di ke bat pou adorasyon an li kapab edifye pèp la e l monte devan le Senyè, lwanj la tou li monte devan le Senyè tou. Apre w fin fè tout bagay sa yo, bezwen fè kounye a, senkyèm ou katriyèm bagay ou bezwen fè, Ou bezwen chache rad ou. Si rad la pa lave, lave l. Si rad la pa pase, pase l. Si w ka voye l nan près, voye l nan près. Ou gen soulye, ou make sure ke soulye a gentan pwòp, byen netwaye, byen siye, paske se ou menm ki a lonè nan jou sa. Menm si w te konn al legliz toujou fre, men jou sa ou ka ale, ou ka met yon ekstra. Ok, sou fre a. Kounye a la, kisa w pral fè? Moun yo fin fè tout bagay sa yo nèt, epi jou dimanch la, li rive kounye ya, sa se lè pa w pou ale, pou al dirije. Ou chache rad ou, ou abiye trè byen, konprann ou pa mete rad ki pi wo jenou, ou mete rad nòmal, e lè w pral dirije tou, pa mete sandal ki pou parèt. e, e, ki pou parèt zòtèy ou tout zong ou parèt devan, oubyen tout pye ou parèt dèyè tou. Ou pa mete kòm si yon sandal ki gen zong parèt devan, epi sandal la ouvè dèyè. Ou mete pou pi kòm si ou santi pou abiye pi byen lò wap dirije, ou mete yon souli. Ok, kounye a lò ki gen legliz la, ou genyen yon fason ou kapab lè yo remèt ou sè, e tèl ap pase, ou kapab kòmanse avèk adorasyon. Adyòs parèt, kòm si pou yon parèt pou di.

Lapè Bondye avè nou, eske nou kontan pou n al adore le Senyè maten an? Eske nou prè pou n al adore le Senyè? Ebyen si w prè pou w adore le Senyè, kòmanse fè m santi ke w ap leve kanpe, w ap balanse men w pou nou kapab adore Bondye fidèl la. Ou kapab di sa konsa, ou kapab chwazi bagay pa w pou w di tou, ou kapab gentan mete moun yo nan anbyans. Kris lan. Ou konprann si ou jòs pale nou kòmanse chante yo ka dekouraje, ou konprann ou gen dwa di yon ti pawòl pou Bondye menm si nou te sot lakay nou dekouraje, nou te sot lakay nou fatige, nou te sot lakay nou bouke, nou te sot lakay nou ak tout pwoblèm men espere ke pandan ou nan mitan nou la men pwoblèm ou kapab rezoud tout bagay sa epi ou kòmanse adorasyon an toujou nan adora nan moman adorasyon an tou toujou sonje pou di moun yo balanse men yo fè ti pale nan adorasyon pou di yo balanse men yo ou konprann leve Jezi pi wo ou konprann di pawòl ou di pawòl pa ou Fè selon jan Sentespri dirije ou. Paske depi ou reponn wi, ebyen Sentespri Bondye pa ka ekate ou, l ap rete ansanm avè ou pou l kapab fè sèvis la se yon sèvis de benediksyon. Sa ou gen pou fè ankò nan sèvis la, kontwole lè ou. Pa di ke le Sentespri ranpli m, epi pou pase lè a yo ba ou a, Pou pase l. Sa toujou se pa prensip. Ou sipoze gen yon mont nan men ou oubyen ou sipoze gen yon revèy nan legliz la. Ou ap kontwole lè yo te ba ou pou ou dirije avèk fè lwanj la èske l poko rive. Ou konprann? Mete bagay yo nan lòd jan ke pou yo ye paske Jezi se yon Jezi ki genyen lòd, li gen disiplin and li pap renmen pou vin la pou di konsa Sentespri vire bagay la nan men m, Sentespri chanje tout bagay yo nan men m pou kòmanse ranpli, pou kòmanse men se pa konsa sèvis la te

Sonje te lòt chante ki cho. Ou te lòt chante ki cho. Epi Jezi ap ranpli ou paske li wè ou vle fè travay li. Ou konprann l'ap ede ou. Depi ou lage lavi ou nan men Bondye, pa gen anyen non ki enposib avèk Seyè a pou l pa fè pou ou. Pa gen anyen, anyen, anyen, anyen. Tout sa lòm te kapab di de ou menm, tout sa lòm te ka fè sou do ou, men Jezi li menm l'ap pran defans ou wi. Lè w fè sa, sèvis la reyisi, Jezi li menm kote chita sou twòn nan, li kontan e ou menm tou ki fè sèvis la jan ke Bondye mande pou l fè l la, ou pa pèdi sa ke w fè a, w ap touche pou sa w fè a. Paske Seyè a pa peye kòmansman, men li peye lafen. Li di konsa, moun ki swe pou mwen, m ava chanje chemiz li. Jodi a, ou menm ki gen yon travay pou fè nan legliz, pa dekouraje, pa di se pou pastè, pa di se pou madan pastè, pa di se pou moun, sèlman aji fwa w. Kèlkeswa jan sitiyasyon w ta ye nan moman pou w al dirije a, fè Seyè a konfyans al dirije, epi w ap wè kijan Seyè a kapab pale pou ou, kòman Seyè a ka antre nan dosye w. Se te Misis Napoleon ki t ansanm avèk nou. Espere wè m ankò nan yon lòt videyo ankò, m ap vin pataje avèk nou kijan pou nou kapab dirije Legliz la pi byen, pou nou kapab fè pèp la.